Ou konprann korona, fontyè fèmen nou paka fè sa. But now guys byenveni sou mil ayisyen. Kisa mil ayisyen ye? Son inisyativ ke nou pran paske pa bliye gen nan anpil moun se premye fwa yo pral tande kisa ki se TLC. Son inisyativ ki pran vreman pou kreye se tankou sòm se son sous denfòmasyon sou tout sa gen rapò avèk TLC. Sa vle di tout bagay paske TLC son konpayi ki baze Ozetazini. Donk se tout sa. ke ki gen rapò avèk TLC pou nou kapab konprann e pou nou kapab konnen ki sa ki TLC a. Paske anpil dè fwa, nou konn gen ti kontrent. A di ke, bon, mwen menm m konnen m pale angle, men gen de kote, kòm si m ta di w la, m gen dwa yon ti jan patinen. A di gen dwa gen yon lyrics ki tonbe, m gen dwa pa konprann li. Donk sa nou fè, mwen menm, e avèk yon seri de lòt gwo lidè, moun ki pi wo ke mwen, ok, ki mete tèt yo ansanm epi nou kreye Mil Ayisyen an. Mil ayisyen an se kankou kòmsi chak fwa w vin la wap jwenn training sou TLC wap jwenn training sou e sou kijan teknik kijan pou fonksyone nan TLC wap jwenn enfòmasyon sou kisa TLC ye poukisa TLC an vòg konsa sak TLC a eske kisa li ye eske se sou ki ki eske se pa yon lòt lèt nan alfabè a ou konprann donk tout bagay sa yo ke nou pral aprann konnen Ok, nan atravè platfòm sa ke nou rele Mil Haitians lan. Se yon bagay ki fèk kòmanse, nou pratikman fè menm bagay ke nap fè jodi an, ke nou fèl e nou fèl dimanch dènye. Donk nap gen 4 prezantatè e mwen menm mwen happen pou se premye prezantatè a. Sa vle di ke nou gen lòt lidè, de gwo lidè. Guys, mwen menm se ti bebe a m ye, e sa fè yo mete m devan. Yo ti bebe le petit bebe nan jazz m gen dwa gwo bagay men nan sa a se ti bebe m ye donk yo mete m devan donk nou gen gwo lidè ke nap gen chak inè tan donk twazè katrè se pou mwen menm Michael e m kwè katrè senkè senkè sizè sizè setè so twa diferan ou konprann moun ki pral pale sa vle di ke ofiramezi anvan m fini map anonse pwochen pwochen moun ki pral pale a pa enkyete nou se yon seri de gwo aktivite e yo la tou yo anba live la la ou konprann yo vin bay yo vin pote kole yo vin Yo vin bay love, yo vin bay, ou konprann, yo vin kòmanse kore mouvman jan nou kapab di l la. Donk, m kwè li 3 zè 10, m kwè n ka lage la paske gen anpil bagay pou n pale, m ta renmen pataje plizyè bagay avè nou. Ou konprann? Anpil moun di, Yow, Mike, sa k pase w la menn? Ou konprann? Kòmsi, kèt, nou konnen kowona nan lari a, yo di m, kèt, sa k pase Mike? Ou kòmsi ou te, kounye a w vin, chit, w ap bese. Yeah, efektivman m ap bese. So, kisa k te rive m? Ok, m te oblije Kòm si m ta di w la, m te oblije pran desizyon pou m te pèdi pwa paske m konnen laj ap antre, sa yo e pa koulè yo ye, se gri l kòmanse ye. So sa nou kòmanse fè, nou kòmanse fè yon ti woutin pou n pèdi pwa, pou n fè yon ti dayèt. Ou konprann? Lè m kòmanse fè ti dayèt, m gen ti pwoblèm, ou konprann? Lè kòm si dayèt, ou pa p manje byen, ou pa manje sa w sipoze pran, kounye a ki sa n fè? M vin gen pwoblèm. M pa ka di l fò. M pa t ka al nan twalèt. So, yo, men sa k vin rive. So, sa vle di m te bezwen sipò gwo ekip de te, te, te, te, te. Ou konnen, moun Ayiti, nou chaje te. Nou konn tout te yo. Men, bò isi a, kòm se, kòm se Nouyòk mwen ye, nou pa fò nan bagay sa yo. So, m achte lòt, yon seri de te, m ap pran. Te yo ap ban m kolik, bagay. Kòm si, yo, se de te ditòks yo ye, kòm si de ki pou elimine yon jan yo rele pij. Ou konprann? Men, Ki pa, ki, epi ki tap banm yon seri de vre kòmsi m ta di w ki tap mal pase. So, m gon patnè, misye di m, yo piti, eseye te sa a. Epi efektivman, se lè sa a m vin tonbe sou te sa a. Anpil moun pa konn te, te sa a se te TLC li ye, se TLC ki vann te a. Yon pakèt Ayisyen m pale avè yo, yo di m, oh! Te sa a, men m konn te sa a. Men yo pa janm konnen ke se TLC ki vann te sa a. So, se yon te ki rele Ayaso. Nou menm Ayiti, nou rele Lasso. Ok? So. Nan moman an la, m vin pran te sa epi k vin ede m. Sa k vin pase, kounye an la, m vin kòmanse kòmsi m ta di w la mal, m kòmanse ale regilyèman, epi se konsa yo vin fè m prezantasyon, yo di m, yo Mike, ou konnen gen kòb tou nan te a, epi se konsa m vin antre nan konpayi an, epi mwen mwen la jodi a, m reprezante konpayi an. Donk jodi a m ka di nou m gen 2 mwa nan konpayi an, mwen deja nan nivo de egzekitif direktè. ok epi map aprann map avanse epi map byen konprann kijan sistèm nan ye so kisa TLC a ye TLC se yon konpayi ki rele Total Life Change ki egziste depi 1999 ayisyen toujou gen yon seri de bagay poukisa m wè kòmsi m ta di w se kounya map wè l m pat konn wè l anvan enben ou konn sa k pase se nou kap aprann konnen l jodi a paske konpayi an egziste depi 1900. 99, se pa yon konpayi k fèk parèt, se pa yon konpayi k fèk debake, se pa yon nouvo stil, yon nouvo rad ki fèk soti, yon nouvo pafen. Se yon konpayi ki la depi 1999. Sa vle di se pa yon bagay ki fèk parèt, se yon bagay ki te la deja. Se nou menm ki fèk ap aprann, ou konprann sa m ap di w la, ke konpayi sa a te egziste. Donk, pou ki sa TLC a kòmanse an vòg konsa a? Enben, jan l fonksyone a, li vin byen tonbe avèk kowona k ap pase a.

7 mars mwen monte stage. M jwe Bwouklin epi depi lè sa pa gen djaz ankò. Men m ap eseye fè yon vityèl la. M te sipoze fè l wikenn pwochen. Ok, fwontyè Kanada fèmen, pa gen bagay konsa ankò. Ok, pa gen bagay konsa ankò. So sa k vin rive, kounye an la, ok, yo, m oblije chèche yon degaje. Mwen menm, m s on nèg ki kwayan anpil, m te met ti jenou m atè papa, ok, epi mwen menm mwen te mande Bondye met yon bagay sou chimen m papa. Efektivman, Ok nou konn power surge power surge ki m abitye fè challenge avèl power surge vini epi misye e misye k vin pwopozem aktivite te a kòm mwen tap pran te a deja misye pat pèdi twòp tan pou misye te vann mwen anyen de te a li di misye just wouuff misye gentan antre epi mwen menm m antre paske mwen m te ap chèche yon aktivite paske m te kòmanse ap vin twò gwo ok m te bezwen yon bagay ki pou te okipe tanm paske depi m kòmanse reflechi twòp se grangou m reflechi pa bliye guys m gwo depi tout vim èske w konprann sa vle di ke yo. Se konsa bagay la te ye. Ok gen moun kap poze kesyon guys banm di nou tande map pale de tout bagay map ba nou ti ti aktivite sou te a m pral esplike nou sa te a ye map pale de omwen 3 a 4 pwodwi ke mwen itilize ki fèm pèdi pwa ok apresa nap nan nou gen dwa pale sou sa ase. Pa enkyete nou. Nou pa bezwen strese. Map just ba nou, nou konprann? Just gade m. Sispann ekri nan comment yo, just gade m. Paske gon kote k pral rive m pral oblije mute comment yo. Ou konprann? Paske si nou twò enterese nan comment yo, ou konprann, se sa vle di e nan pwogram nou vini? Non, se avè m pou nou gade wè. Mwen menm. Ok, se konsa pou n jere l. So, guys, efektivman, epi lè, akoz de kowona tout moun chita lakay yo. Donk m vin chita lakay mwen epi m vin adone tèt mwen avèk konpayi sa ke m M ouvè tout, kòmsi m fè rechèch, m monte bagay, m gade review, m google, m nan youtube, m nan tout zoom, m ap aprann, m ap aprann, epi bon, mwen menm m arive avanse. Donk, efektivman, avèk sa k ap fèt la la, m di waw, ok, poukisa n pa montre, paske m vin pale avèk anpil Ayisyen, m vin pale avèk anpil, anpil moun, paske pa bliye, m son atis mwen ye, sa vle di lè m ouvè ti, ti dirè, DM mwen nan Instagram nan, se pa de Ayisyen k ap, k ap plenyen ban mwen. Kisa plen ban mwen Mike yo pa explikem ba la byen Mike komsi TLC a ok tout moun konprann ke komsi m ta diw la se son son son son se kankou son benediksyon l ye men yo mal explike nou li sa vle di ke yo mete nou sou move wout la nou vin pa konprann komsi kisa k TLC a vreman anpil nan moun di konsa ke wi si nou mete si nou banm 100 dola oubyen nou banm 150 dola m pral fè nou fè 2000 dola pa gen bagay konsa guys guys Mwen menm m konnen bò isi a Trump bay yon ti chèk, ou konprann, nou rele l similus, enben ti èl se pa yon similus li ye. Ou konprann, se pa yon similus li ye, se pa yon bagay kòmsi m ta di w bon ann al fè liy, ou konprann, yo pral fè kado, yo pral fè kado lajan. Non guys. Si se sa nou panse li ye, m bon mwen menm m ap di nou sa, ok, e pa sa li ye ditou, ditou, ditou. Ki sa li ye? Li se yon opòtinite pou ouvri. On biznis. On biznis. Sa wap di la Mike? Yeah. Son opòtinite pou fè biznis pa w. So, mwen menm li fasil pou m konprann li paske depi lè m konnen Carimi kòmanse, se biznis pa m map fè. Sa vle di ke djaz mwen, si djaz mwen pa jwe, si m pa monte stage, Guess what? M pa touche. Èske w konprann? Depi jazz sa pa fè bich, Mike pa touche non guys. So si m pa fè yon weekend m pa jwe, pa gen kòb. So m konprann konsèp la deja. So lè w antre anndan TLC, enben si w pa bay biznis sa, biznis la pral gade w konsa, ooh a la cute, ooh tu es beau. Yeah, li pa bon ankenn randman. ditou, zewo bare, zewo zewo. Men, gen avantaj ladan l tou, poukisa? Paske lè w antre anndan konpayi sa a, anviwònman an, jan ke nou youn ede lòt, sistèm de fonksyònman an, donk li ankouraje w grandi, li ankouraje w pran yon seri de grad, li ankouraje w kòmsi w ap aprann, ou konprann? Wi, tout sa enteresan. Men, m te vle klarifye ti pati sa a. Kisa ti pati a ye? Ok, s on biznis li ye. Oh Michael ee TLC sesi TLC sela non nou dayè depi w anndan TLC ou pa ka nan TLC ankò pale de TLC paske se biznis patnè w li ye èske ou konprann èske ou ka pale biznis patnè w mal èske kòmsi w non se biznis patnè w li vin ye wi kounye a so fòk ou aprann konn kiyès ki biznis patnè w pou konn kijan pou fonksyone avè l kijan pou avanse avè l. Se sa kòmsi m ta di w. Mwen m vle fè kòmsi, m konnen gen moun ki pral vin apre m ki pral pale de lòt bagay, men n ap kòmanse pa le kòmansman. Sa vle di n ap kòmanse atè plat nèt pou n konprann li. Epi m envite nou rete nan lòt live yo pou nou kapab wè apre sa, pou nou avanse, pou nou aprann ki sa k TLC a, ki jan pou fonksyone. Epi gen moun ki pral lage yon seri de bèt la a. Menm mwen m pral kanpe atikaye mwen menm pou m al pran bèt paske w pa janm fin aprann. Èske w konprann? So. Nou pa ka panse ke TLC a se kankou son son foure men pran wè FMP l ye. Son foure men pran, son vin m ap ba w, non, pa gen bagay konsa. Oke, pa gen bagay konsa. Rezon k fè m pale de pwodui yo, poukisa, se pou m montre nou premye pati a. Paske m te vle pale de pwodui yo anvan. Pwodui yo, se yo k fè m pèdi pwa a jodi a. Se sûr ke pwodwi yo pou kont yo pap ba w rezilta a non ok se sûr ke fòk ou bwè dlo anpil dlo dayè bagay sa yo se bagay ke w t sipoze fè nòmalman nan vi w ou pa sipoze kòmsi m ta di w la ap kite ap pa fè bagay sa yo se chak jou l konsa ou sipoze bwè anpil dlo ou sipoze dòmi byen. Moun kap bat night mwen son profesyonèl nan batteur de nuit ok sa vle di ou sipoze ap byen dòmi ou sipoze ap byen manje oh men Michael manje salad blazeble blazebla men eske nou konnen ke yon salad gwosè sa a yon salad gwosè sa a se pa menm bagay eske nou konnen ke si nou mete fèy nan salad la men nou badijonnen l avèk sòs yo mete sou li a eske nou konnen se ou konprann yo rele sa mouvman nul. Eske nou konn pati sa a? Mouvman nul. Se kankou kòmsi nou parèt la a nan yon McDonald epi nou òdè bègè, french fries epi nou pran yon Diet Coke. O wi men m pa m pa pran m pa pran Coca se Diet la m ye donk ou konnen m ta renmen pèdi pwa. Yo rele sa yo mouvman nul. Ayiti se pa anyen w ap fè la pito w te pran Coca ou te bwè l. Eske nou la? Yep. So. Efektivman, mwen pran de pwodui ke m entwodui nan aktivite m t ap fè deja yo, epi guess what? Michael, de 12 avril a jodi a, ok, 5 jiyè, m pèdi 45 liv. M pèdi 45. Ok, gen yon seri de moun k ap mande m sa k ap fèt pou kase vant challenge lan. Jodi a, se dènye jou a, paske m te ba yon ti ekstansyon. Demen, n ap anonse kiyès ki genyen 2000 dola. 1000 dola, 500 dola nan challenge lan. Eske nou la? You know? Eske w la? Ok, so, pay manti la. Jodi a la, se sa, sa m bal montre nou yo la, se yo k fè pati de woutin mwen. Hay di, m ap manje byen. Ay di kounya Mike pa manje diri Mike te gentan pa manje nou pa manje griyo bannann peze nou pa manje bagay sa ankò nou pa bwè soda ou konprann nou pa gon seri de bagay nou pa fè ankò nou rete kòmsi nou manje sen but janm te esplike nou a lèm te rive nan mitan wout la. M te kòmanse ap mamote, patinen, poukisa, se konsa m vin jwenn, ou konprann, tout pwodui yo. So lè m vin kòmanse avèk te a, ok, ki se yon te ke yo rele Ayasso te, ok, kounye a la, te sa a, kòm si m ta di ou, vin ban m yon delivrans. Li vin ban m yon gwo delivrans, paske m vin kòmanse m wè m ap avanse, epi lè m vin konn biznis la, m vin di, o, apa gen lòt bagay? M di, bon, kòm mwen ka fè kòb avèk biznis la, paske m vin yon distribitè kounye a, m di, you know what? m pral eseye lòt yo. M te gen yon seri de lòt ti aktivite m te konn pran, m kanpe tout moun. So depi tanto 3 mwa, an mwen wè de mwad me, mwad jen, jiska jodi an, m. Wouy! Sa vle di m pa t fè devwa m depi maten m ap tande mizik. Nou pa mete telefòn nou chajè, ou konprann? So n ap mete l konsa. Wouy! Jezi o! Ok. So n ap kenbe l konsa yon ti moman. Ok So guys Ok se nan pozisyon sa a m vin ye So m pral esplike nou kisa te a ye Ok Alright tanpri Mete sa la Mete sa la Trè janti M gon bagay li pa vle kenbe telefòn nan non guys Ou konprann Pa bliye m pa fè bagay sa yo M pa fè live Ou konprann Sa vle di nou menm ti aktivite nou nou regle nou pèdi ti pwa nou So imajine nou guys Ok lè m kòmanse te a. Ok m komanse te a kote ti te a kounya m vin gon sèl bra ok pa gen pwoblèm m vin komanse avèk te a te a guys te a son te fèt a baz natirèl ayisyen konnen ke te ok nou konnen aktivite sa chak maladi nou genyen gon te pou nou bwè chak maladi. Nou genyen g'on te pou n bwè. Enben, te sa a fèt avèk yon volim fèy ladan l. Ok, moun ki konnen djinjè, pèsi, papay, kamomil, yo 9 fèy. Chak fèy sa yo ba w yon atou diferan. Kòm se yon ditòks li ye, sa vle di, nòmalman ou sipoze flòch sistèm ou omwen yon fwa pa mwa. Men sa li menm se yon ti ditòks ki yon ti jan pi rilaks, so se sa k fè ou kapab pran l prèske chak jou. Wi ou pran tite ou epi li voye ou ale. Mwen menm li te vin enteresan pou mwen paske gen moun ki konn gen pwoblèm yo pa ka al nan twalèt guess what li flush ou. Gen moun ki konn gen ti pwoblèm kòmsi m ta di w la yo kòmsi yo pa alèz yo toujou santi yo blowed kòmsi yo plen ou konprann yo bagay la pa Kounye a la, le fèt ke wap elimine yo, elimine, elimine, enben guess what kisa k rive? Kounye a la, wap pèdi yon ti pwa. Dayè depi sou package la, lè package la vini, yo di w pèdi 5 liv nan 5 jou. Mwen menm mwen ka di nou sa, bon bèy, bon bagay. Ok? So te sa a, son te ki fèt a baz natirèl, ok, ki trè bon, ekselan. Kounye a la, TLC e pa sa sèlman l vann. Lè te pwogram, lè, lè. Lè yo te fèk kòmanse konpayi an, yo te kòmanse avèk yon pwodui ki te rele Nutrabus. Nutrabus se yon pwodui, se yon miltivitamin ke l ye. Sa vle di ke se yon bagay konsantre ke l ye, ou pran l le maten a jen lè w fèk leve. Ou ka pran yon kiyè a tab, ou ka pran yon demi kapsul oubyen ou ka pran yon full kapsul depandaman de kijan w santi w, kijan w vle. Èske nou la? Èske ou konprann? Se yon vitamin tout moun, tout moun, tout moun pran vitamin chak jou. Guys, ouvè kabinèt lakay nou epi n ap wè ki volim vitamin ke nou genyen. Se menm bagay la. Sa vle di ke se pa kankou kòmsi m ta di w la y ap esplike nou ke se medikaman. Non, pa gen sa pyès la. Se miltivitamin, se vitamin, se bagay ki fèt a baz natirèl. So depi ou mete bagay natirèl andedan kò w, ki sa k pou te rive? Ou santi w mye, ou dòmi pi byen. ou gen plis enèji, ou konprann? Donk gen lòt bagay ki gen pi bèl aktivite, tankou yon ti grenn konsa ke mwen pran, mwen m ba nou sa m pran yo sèlman, nou menm na monte sou wèbsayt la, na al gade rès bagay yo, men yon bagay konsa, ok, enèji, kisa enèji a ye? Son grenn konprann, mwen menm mwen pran l le maten, pandan m ap pran e Nutrabust la, so, guys, depi lè m antre nan TLC, m ap bay 10 è. 10 èd tan ah wi paske gen moun ki panse kòmsi m ta di w la son piyay li ye yeah map bay 10 èd tan pa jou ladan l ok m nan zoom m nan prezantasyon map pale avèk moun ou konprann map fè swivi map fè sesi map fè sela yeah ok but yo nou te ka peye m pandan m te nan djaz la pou m te fè bagay sa m pa tap kapab sou enèji a kisa l ba w li ba w enèji de son non enèji men an menm tan tou li ba w li kenbe w fokis li ba w klarite epi li ba w. Li pèmèt ou boulon ti kalori tou. Ok pandan, pase pa bliye si ou menm jan avèm wap ou sou chita sou chèz la, li pèmèt ou boulon ti kalori epi yon ti jan li siprese apeti ou. Li humm li kraze l. Moun ki di moun ki renmen manje yo. Ok li fè sa pou ou. Ok so guys. Sa se 3 bagay sa. Kounye an, bon, m eseye lòt pwodui. M panse ke la a, nan moman la a, se nou k pou eseye yo. Epi nan prezantasyon, si nou nan TLC deja, ok, m ap, n ap konnen. Si nou poko nan TLC, ok, vin nan yon prezantasyon, vin gade, vin aprann. Kounye an, m pral pale kounye an la a de kèk atis sa a. Yo, misye just, tann mwen. Wè afè atis sa live ou wè pwoblèm sa gen nan Instagram nan ou blije fèl nan sou telefòn ou telefòn nan nòmalman fòm ta fèmen telefòn sa but yap rive sou mwen ou konn bagay yo deja ok so guys nou pral pale de lòt bagay kounya lajan kijan pou nou fè avèk TLC a so m deja di nou ke pwodwi yo mache guys m di nou se sam fè ok bon wè pandan map pale avè nou la on ti. Kafe TLC map bwè. Yo rele l Belgada. Li bon w ti pèdi pwa tou. Èske nou la? Baw. Ok. Lè w antre nan TLC. Ok. TLC premyèman m pral ba nou. Bon nou ka pale de rezolisyon. Gen lòt aktivite men nou pap pale de sa. Bon m mete telefòn nan la ankò paske m pa alèz. Fò m gen 2 men m pou m ka bay bay la jan l ye a. So talè ankò l pral ban m yon ti klaksòn n ap oblije kenbe l ankò. Sa e ti mizè pa nou. Ok. Guys m pral esplike nou. TLC an ok guys what is TLC? TLC se yon opòtinite ok pou vini pou achte pwodwi sa vle di ke ou gen dwa just vle achte pwodwi yo pou eseye pwodwi yo oubyen ou gen dwa vle vin yon distribitè menm jan avèm epi ou fè lajan sa vle di chak fwa m vann yon pwodwi m fè kòb sou li simple ok simple li pa pi konplike ke sa ok sa vle di ke se oubyen nou fè nou nou nou nou nou nou achte pwodui a oubyen nou vin distribitè, nou rekrite distribitè. Sa vle di ke nou vin yon distribitè nou bay. Men sa m pral esplike nou. Fòk nou konprann, fòk nou byen konprann pati sa a byen byen byen. Lè nou antre andedan TLC, e m ap di nou sa byen, TLC se yon konpayi ki bay opòtinite a moun ki nan omwen 180 peyi sou latè achte pwodui. ou byen rantre vin distribitè menm jan avèm tou sa vle di ke jodi a la nan ekip mwen ok nan ekip mwen gen moun Canada etazini ayiti santo frans la reyinyon ki ladann ok guys map esplike nou byen wè anba kòmantè a. An m di nou, m mennen yon pakèt moun serye la. Pa chita anba kòmantè yo epi se rekrite n ap rekrite, de bagay konsa. M pa panse ke se bi a sa. M panse antanke atis nou m ka di nou sa. Pase m ta renmen bèl pou nou. Pase m fè anpil djòlè pou nou. So, se pa le moman pou n ap fè sa. Ou konprann? Se pa le moman. M panse ke li la pou nou aprann. Si w santi w madre, ou rèd. Li pa pou nou ok. It's fine. Mwen menm aktyèlman nan moman la m pral branche nan tout sak vin apre yo pou m aprann. So m mande nou sa. Ou konprann? Pwochen fwa map fèmen kòmantè yo. Ke m repete pati sa. Eske nou la? Eske nou la? Nou la? Ok pa gen pwoblèm. Kounya nou pral pale nou kijan pou nou fè lajan nan TLC. So on moun ki Ayiti ka rantre nan TLC. On moun ki Santo ka rantre nan TLC. Yon moun ki Canada ka antre nan TLC. Yon moun ki an France ka antre nan TLC. Yon moun ki mwen shoot Martinique, Guadeloupe, Guyane whatever ou ka antre nan oh Chili men nou Brazil men nou Colombie men nou whatever ok ou ap antre nan TLC. Eske nou konprann sa sa vle di? Ou konprann?

M mande nou padon paske mwen renmen kòm si m ap entèrak si m wè de kesyon pou m ka reponn bòt. Ou konprann? Yon seri de ti mesye bat kò, ti mesye dezòd yo, nèg yo ap kraze anba live la, nou pa ka aksepte sa. It's ok. So, fokis sou mwen kounye a. Je se, je se. I look good. I know, I know, I know. So, look at me, look at me. Suivez mon regard. Ok Vwala So Lè w antre nan TLC Michael antre nan TLC M pral esplike nou Sa se prensip de baz M renmen vin M renmen vin plat atè Pou nou ka konprann Ok Lè nou antre nan TLC Ok Pou nou vin yon distribitè Konpayi a di w Yo Ou gen 2 gwo jan pou w fè lajan Gen plizyè jan Se lè peti jan Nou pral gade yo Nou ka pale yo Apre Men gen 2 gwo jan pou w fè lajan Ki de gwo jan ou ka vann pwodwi ou byen w ka rekrite moun that's it. De gwo jan ah wè men Michael blabla rans bagay m pa esp tande tande m ou ka vann pwodwi epi w ka rekrite sa vann pwodwi a vle di lè w antre nan konpayi an konpayi an ba w yon wèbsayt sa vle di ou antre ou pran sa yo rele yon starter kit ok sa vle di ke yon sòt de kit ki ki bon pakèt ti echantiyon de bagay konsa epi ou rantre a vle di ke yo mande w pou pran pou pran pwodui tou sa vle di ou pran yon starter kit epi ou pran pwodui pa gen pwoblèm kounye a ou vin aktif a di ou antre anndan konpayi an lè w antre anndan konpayi an konpayi an ba w yon wèbsayt li ba w wèbsayt la ok avèk wèbsayt la sa vle di ou vin menm jan avè m ou se yon distribitè. So, an di ke yon moun di, Mike, wap pèdi pwa, sa wap fè konsa? M di, monchè, map pran ti pwodui TLC yo, men sa map fè, men sa map fè, men sa map fè. Ok. A, èske m ka pran yo tou? A, monchè, pa gen pwoblèm. Ki kote m ka jwenn yo? Tann m yon ti moman map voye link mwen mwen. So, mwen voye lyen ki reprezante sa yo rele boutik mwen an, kote ke moun nan kapab ale pou l al achte pwodui a nan men m. So ki sa k rive, lè moun nan achte pwodui a, sa vle di moun nan vin tankou yon senp kliyan ok, so sa vle di li kreye yon kont kliyan, yo pa mande l pou l peye lajan pou l ouvè kont kliyan an, so lè moun nan ou peye kont kliyan an, ouvè kont kliyan an, l achte pwodui a, ou fè kòb sou pwodui a. So guys, ok banm mete l an an ayisyen pou nou, la m t ap pale kreyòl kounye a m pral mete l an ayisyen, yon ayisyen k chita Ayiti. ki rantre nan TLC, ki gon zanmi l ki an Frans, Etazini, Kanada, Matinik, whatever, voye link li bay moun sa, epi moun nan achte yon pwodwi, epi li fè lajan an us. So m trèdu l pou nou. Eske nou la? So Michael, konbyen kòb ou ka fè la? M pral esplike w. Kote te a? Te a son te ki konsa. Ok pou 5 pakè te a lè w monte sou link lan w ap jwenn te a pou 50 dola plis transpòtasyon nou konn bay yo deja paske se Etazini l ap soti. Ok so lè w antre ou achte te a enben sou chak te ou vann ou fè 20 dola. Èske nou la? Èske nou la? Frè, èske nou la? Sa vle di sou chak te ou vann, ou fè 20 dola. Nenpòt kote ou voye link ou. Nenpòt kote, nenpòt kote, nenpòt kote. So moun nan ki achte pwodui a, son senp kliyan ke l ye. So, kisa moun nan fè? Moun nan achte, moun nan rantre, li kreye yon kont, li achte pwodui a, ou menm ou fè komisyon. So, ou pa manyen pwodui, pwodui pa vin lakay mwen pou l resòti. Nothing. Sa sèlman k fèt, se ke ou dirije trafik la, se tankou ou di machin nan vire agòch, vire agòch, vire agòch, epi yo voye ti kòb pa w la pou ou. Èske nou la? Sa fè 1. Kounye an, gen moun ki gen dwa di, o, waw, oke, men, a, m jis Ayiti, m ta renmen, oubyen m jis Chili, m Brezil, oke, m ta renmen gen pwodui nan men m pou m revann. Oke, ou achte pwodui, ou peye transpòtasyon ou. Pwodwi vin jwenn ou, kounye a ou fè kalkil pri dwe revyen w, epi ou revann pwodwi ou fè pwofi ou menm. Sa se biznis pa w ak tèt ou. Sa pa gen rapò avèk pyès moun. Chelsea san konkou son li bay menm avantaj a tout moun. Ke moun ki gwo global anbasadè, ke moun ki senp fèk rantre. Tout moun gen menm, menm, menm, menm avantaj. Sa se nan ritèl la. Kounye a sa se jan pou fè lajan yo. Kounye a konpayi an detanzantan l ap fè yon seri de ti pwogram. Ti pwogram. So chak mwa yo gen yon ti pwogram ok si w gen 5 nouvo kliyan ki achte pwodwi yo ba w 50 dola anplis yo rele l yon G five waww sa vle di ou fin fè 20 dola sou pwodwi w whatever wi but sorry guys ok ou fin fè 20 dola sou pwodwi w wi men sa se yon ti kòb anplis si w gen yon pakèt de 5. Kounya la humm sa e satan wi papa bon satan gon janl fonksyone papa nou pap kitel rive sou nou konsa e bèt la wi kap travèse se bèt la wi bèt la bèt la bèt la bèt la èske ou la ok so kounya la gon pakèt ti inisyativ ke konpayi an toujou ap pran pou ankouraje pou motive pou mete kòb sou kòb kounya. M fin di nou sa e premye jan pou fè kòb la. Dezyèm jan pou fè kòb la. Sa vle di dezyèm gwo jan an. Èske nou wè m pa rantre nan de detay de kòm si si m ta fè yon prezantasyon ofisyèl m ta esplike nou li byen. Men la a m rete nan yon nivo kòm si m ta di w pi rilaks avè nou. Dezyèm jan pou fè gwo kòb la ok se rekrite moun. Yeah men Maryàn m pa konprann. Yeah paske konpayi sa yo se yon konpayi ki nan yon endistri ke yo rele direct selling, MLM, multi level marketing. Moun sa yo yo pa fè plasman. Sa vle di yo pa met pwodui yo. Se pa tankou ou prale nan yon makèt wap jwenn pwodui a, ou prale nan sesi wap jwenn pwodui a. Non. Konpayi a pa enterese a sa. Kisa konpayi an enterese? Konpayi an enterese sèlman kòmsi fè de patenarya avèk de moun tankou men menm, tankou ou menm. Fè de patenarya epi lè w fè patenarya a epi li peye w yon komisyon. Li peye yon bonus sou sa w vann nan. So kounye a la, li toutafè nòmal ke si w mennen yon moun anndan, konpayi a pral peye w yon komisyon tou paske w mennen yon moun ki pral fè travay tou. Se pa yon kesyon de moun anwo, moun anba, moun kap antrevan, antrevan, non. Sa vle di ke si m vin nan yon moun, tankou m t ap travay labank, epi m konn yon nèg ki madre nan sistèm bankyè, epi m mennen misye anndan bank lan, So, yeah, yo tap peyem 500 dola oubyen yo tap banm 1000 dola paske m vin a moun nan, moun nan rèd. Ou konprann, yo konn ap chèche, labank konn ap chèche li moun, li anplwaye, li bezwen moun pou, pou, pou, pou sa. So kisa w fè? Le fèt ke w vin avèk moun nan, se ou k mennen moun nan, ok, yo, konpayi an di w konsa e ke, yeah, enben ok, sou pèfòmans moun nan, nap peye w an komisyon tou. Paske si moun nan ap byen travay, sa vle di ou te byen pran tan w, ou te byen chèche. Yo, li make sense pou kòmsi m ta di w pou touche sou pèfòmans moun nan. Kounye a, yo fè bagay la yon lòt jan nèt. Yo di w ok, pa gen pwoblèm, chak fwa moun ki rantre, moun nan li menm, lè w kòm, si w deside se moun w ap rantre, ok, ou mennen 2 moun, so, ou vin gen yon moun sou bò gòch ou, yon moun sou bò dwat ou, epi ou vin konstwi ekip, ou fè ekip ou, ou gen ekip gòch, ekip dwat, epi w ap grandi ekip ou.

So se sa l vin ye. So, lè w antre anndan travay an, ou vin pral konprann ki jan sistèm pyebwa. Pa gon afè de moun k antre anwo, moun k anba, de pyebwa, de sesi. Non. Paske mwen menm m gendwa fè plis kòb ke yon volim moun ki anlè. Mwen menm m gendwa pi byen pase ke yon pakèt moun ki pi wo ke mwen. Motivasyon w ki pou bloke w sèlman. angouman w, motivasyon w, grangou w ki pou bloke w sèlman. Sa vle di se sa a ki pou detèmine èske ou pral byen pase, èske ou pral mal pase. Yes or no la? So se kankou kòmsi sa a se menm opòtinite pou tout moun. Avantaj ki genyen an se ke lè w antre anndan ekip la, ou gon seri de moun ki la anvan ki ouvri pòt ba ou, louvri lè bra ba ou pou pataje enfòmasyon avè w. Jodia m patap sam ye jodia, m patap 2 mwa apre pou map pale map fè prezantasyon non m tap chita pou map tande but non kòm moun ki te moun ki te fèm rantre yo moun sa yo yo yo montrem tout sa kap fèt la m vin madre m vin konprann sistèm nan m vin konprann pwodwi yo bon m te eseye yo tou m vin konprann pwodwi yo ki vin metem nan pozisyon jodia poum fè sa map fè a la donk jodia kisa mwen menm mwen vle fè. Fò m genyen nan ekip pa m nan, de, twa, kat, senk, sis, uit, dis moun menm jan avè m, ki pou fè fè menm travay la. Epi n ap diplike, n ap diplike, n ap diplike. Epi se konsa w ap motive ekip la, epi Pòl ap ap motive ekip ki anba a, k ap motive, k ap motive, k ap motive, epi n ap grandi konsa. Èske nou konprann? So, se konsa bagay la vin ye. M te tenu a pran ti tan sa pou m fè l konsa, paske m te gen dwa fè yon prezantasyon, epi m ba nou de twa ti bèt bagay konsa. Non. Mwen menm angajman pa m nan kòz la, se pou m eseye fè ke enfòmasyon disponib pou tout moun. Enfòmasyon disponib pou nou tout, pou nou konnen l byen, pou l byen rive sou nou, epi lè sa a, ok, pou nou kapab konprann, ah, ok! Ah men gon nèg ki te rele m li te ban m move enfòmasyon li di m konsa vin avèk yon kantite kòb epi m pral fè w fè lajan non guys li pa konsa li pa konsa li pa konsa li pa konsa e m ap di nou sa byen gon seri de lidè ki la yo kite djòb yo pou yo vin fè TLC yo kite bagay ke yo t ap fè kòmsi yo te gentan fin etabli yo vin fè sa paske TLC a se yon opòtinite l ye yon vre opòtinite ke l ye So lè w gen vre opòtinite konsa ou care de opòtinite se kankou djaz a di jodi a la map mouri pou djaz mwen enben TLC a vin menm jan kounye a pou mwen sa vle di m pap kite yon moun ranse avè l m pap kite yon moun kraze l paske ann di ke jodi a la se li k peye bil kay mwen so kounye a la m pral kite yon Jan yon Pyè yon Jak kap bay move enfòmasyon graze l pou mwen non m ta renmen pou tout moun konnen enfòmasyon an bòn e di fòm. Ke se ou menm ki ande nan TLC deja, ke se ou menm ki fèk ap tande, non, TLC pa yon similus pakej, TLC pa yon foure men pran, TLC pa yon vin pran piyay, non e pa sa nou ye, nou se yon biznis, ke lè w antre andedan biznis la, ou fonksyone, ou travay, ou a di ke ou plis ou bay biznis la, plis tan ou ba li, plis enèji ou ba li, se plis biznis la ap ba ou an retou, and that's it, se sa li ye, li pa lòt. E li li ye sa sa w wè m di w la e li li ye si w moun di w le kontrè fè l rele m vin dòmi anba live mwen pase m ap mete l sou men l pase se sa li sipoze ye pase jodi a la gen yon seri de gwo lidè ki prèske rive anbasadè ok ki kòmsi k ap pale avèk moun mèt konpayi yo chak jou sa vle di ke bèt k ap vin jwenn mwen an se orijinal bèt la sa vle di m ap ba nou bon bèt la. M pap pale yon bèt kòmsi k pase nan 25 bouch ki vin pale tanm li rive nan zòrèy pa m pou l pase nan bouch mwen li te gentan chanje 25 fwa deja non m ap ba nou l jan l ye a so m te vle pran ti tan sa a pou m te pase ti moman sa a avè nou pou m te esplike nou sa guy's lè nou antre andedan konpayi an fè devwa nou moun ki mennen nou an pa responsab nou e pa manman nou e l pa papa nou s on biznis li ye sa vle di nou k responsab tèt nou. Fè devwa nou Aprann Fè devwa nou Enstwi tèt nou Fè devwa nou Vin sou mil ayisyen Si nou pa ka jwenn ankenn kote Kap pou n vin pran bèt nou Tout videyo k fèt pou training yo Nou poste yo nan nan sou paj la Si w pa al sou paj la ou konnen w kapab ale nan sa yo rele IGTV a epi pou w kapab wè videyo ki pi long yo tankou videyo konsa yon videyo 45 minit 50 minit whatever ok n ap jwenn nen IGTV a. Sa di ke nou te gen Sofia, nou te gen yon seri de moun ki te pase avan nou, ki te save. Ok? So nou kapab al gade prezantasyon yo. Nou kapab al wè ki sa yo te di. Ou konprann pou nou retande. Mwen menm mwen envite nou rete nan pwochen yo, jiska Jimmy kap fè sizè a. Bon, Jimmy li menm se konsa m chita la. Se ti plim mwen pou ki sa? Paske misye son spesyalis an maketing li ye. So sa di, se teknik nèg a pral ba ou. Ou konprann? Chak moun la gen yon spesyalite. Li gen yon apwòch. Ou gen yon moun tankou Hermani ki pral vini, ki pral di w yo, ou konprann, men kijan pou w fè kòb. Ou konprann, taktik. Ou konprann, yon moun tankou Chardeline ki pral vini, ki pral di w yo, men kijan pou w fè kòb, men kijan pou w eksploze nan biznis la.